Tan fi sa va la jodi a la, ban m wè si m ta lon ti lekti, pase li pa vle m kite m lon ti lekti menm. Fi sa gen lè yon dyab ki lan tèt li. Wi!

M wè pandan m pa la la m t ap li yon ti lekti. Konsa m ap li m kòmanse li epi tou m tande pòt la frape. Kouman ou pa vin legliz Matyas? Sa k pase? Pitit!
Fi sa yon dyab li ye. Fi a pa vle m al legliz. Fi a pa vle m li lekti. Fi a pa vle m fè anyen ditou ditou ditou bon mwen menm m santi m about a fi sa. Kòman l pa vle w li lekti? Ew wè m ou gade m pa wè w legliz la wi dyab m tande w sitou m pa wè w. M di fòk m pase pou m wè sa w genyen wi. Pitit, m pa konn kote m pran ak fi sa. Bon m di w de menm chan, Boubou de menm chan levanjil fi a pa vle kite m chante nan kay la non ou menm. Ebyen tout sa m fè fi a, sanble yon dyab ki nan tèt fi a, tout sa m fè fi a derefize m pitit. E sa w li ye, se pou w pale avèk li pou l chanje paske se nan Bondye ki gen tout bagay. Fi sa ap pale legliz e kòmsi w pa anyen. Hey!
Fi sa pa vle tande pale pawòl Bondye nan. Pou yon sèl konsèy m ta baw pa dekouraje. Se abiye, al travay, vin nan kay la, sòti. Bon bon pou fi kwè sè pam nan de men manje m fè bay fi a. Fi a tout sa m fè nan kay la. Li pa bon. Fi a li pa bon avèk fi sa bon mwen m pa konn sa pou m fè. E priye map priye pou li petèt Bondye ta chanje lavil pou Bondye ta di yon mo pou li. Pa dekouraje.
Ou konn sèvi Bondye pa fasil. Fòk pou w sèvi Bondye. Fòk ou asepte tout sa w jwenn sou ou tou pou pa dekouraje. Bagay la pa fasil sèm. Priye Bondye, priye pou li tou. On jou kanmenm Bondye gen pou l chanje l, Bondye pap kite l konsa. Bon fi sa bon bon sè pam. Fi a pa vle tande pawòl Bondye. Ou kwè fi sa ta chanje nan vil. Pran ajenou pou li. Bondye ap chanje l kanmenm. Ou wè Bondye, Bondye pa gen anyen l pa ka fè. Depi w pran desizyon pou w sèvi Bondye, Bondye ap moutre w wout pou w regle.

Toujou priye Bondye. M pap telman rete non ann fon ti priye anvan n ale paske li fin dayè wè m pa wè ou n ap fon ti priye anvan n ale. Dye tou pwisan papa nou ki nan syèl lan mwen kontan mwen di w mèsi mwen beni non w dèske ou te ban nou fòs nan.

Cheri ou pa chita Joana fèm pale twòp nan kay la Men lajè bouda Joana sa andon kay Lap manje lap bwè epa anyen serye la pitit mwen an kay la Pito map pito m konnen map viv nan kay la poukont mwen m konnen lèm sot travay se mwen kap fè AIZ mwen e mwen k konnen map fè yo Men siw a yon moun ou san moun wap viv a yon moun ou pap viv a moun pito rete konsa Antoulèka m pa nan de pale anpil avèk ou la Sèke ou gen semèn nan devanw Kote sè a ye a ou pral chèchel poul retounen lakay la ok siw pa al chèche li sèke plas pam nan li menm li pap la paske yon moun ki moun pou fè vin la moun kap danse vodou yo moun ki nan kanaval yo se yo pouw vin wèl la. Mwen pa bezwen konnen ba levanjil sa pa pitit Joana anyen li pa itil li anyen. Men eske ou konn koman ou fè la? Koman m fè la? Ou gade ou wè wap viv ou gon souf de vi ki nan ou ou pa konnen ki kote l sòti se Bondye k ba ou l Wap fè Bondye lage chatiman sou ou wi sèm. Li pap lage okenn chatiman sou mwen. Mwen pa wè sa vip Johanna sa pote pou mwen.
Se pou yon bon moun tèt mare antre andedan kay. Ka pòt mwen pat konn ret ouvè. Sak nèvem nan wi. Lèm antre la m jwenn pòt mwen men lajè. Men lajè pòt la ye. E konsa tou si yon vòlè nan li parèt la tap vin deboure kay la. M pa nan plis pale avèw. Si w vle ret avèm dayè. Si w vle pou m toujou nan kay la. Kote se aye ou pral chèche ok si ou vle pou m toujou ret nan kay la mwen menm m pa konn se ke ou gen semèn nan ou gen semèn nan devan ou pou al chèche Joana pou l vin nan kay la paske tan ou pran yon moun ou pa konnen e ou menm ou pral travay mwen menm m pa chita definitivman fòk ka gen yon moun fòk ka gen yon moun ki nan kay la ki pou vin bay sèvis nan kay la ok
anben de tout fason pou kay la ka gen yon moun ladan l.

Anben antoulèka nou pa gen pwoblèm non la Nou pa gen pwoblèm jis definitivman fò Joana vin nan kay Ok antoulèka tout bagay fini deja Anben lap enpòtan mwen menm m anvi benyen la pou nou menm.